Hello mes amis, kòman nou ye? Jodi a mwen pote yon bèl videyo pou nou sou chanèl la. Videyo jodi a mwen vin montre nou ak ki sa mwen pran swen vizaj mwen le swa. Ki sa mwen itilize, ki sa mwen pase, kòman mwen fè tout pwosesis yo Lè mwen pral dòmi ok. La mwen gentan benyen men mwen pa lave vizaj mwen malgre mwen mouye li mwen bliye m manke lave l paske mwen vle nou fè l ansanm pou m fè l pou m montre nou kijan mwen fè l donk la mwen pral montre nou 4 pwodui sa yo mwen gen la avèk yo mwen pral itilize pou mwen pran swen vizaj mwen apre sa pou mwen al dòmi ok. An ale pou kòmansman videyo a.
La mezanmi, se sa ke mwen pral itilize yo la. Mwen fè foto yo pou montre nou byen. Donk, jan nou ka wè a la, mwen chanje jèl mwen konn lave vizaj mwen an ben. Se avèk li mwen te konn lave vizaj mwen avan. Men, mwen kontinye lave vizaj mwen avè l ankò. Men mwen te chanje youn, mwen pa lave vizaj mwen avè l ankò, mwen tounen nan sa ke m te konn lave vizaj mwen ki se sa ke mwen montre nou nan videyo a. Nou wè li la, m ap mete li nan eponj lan pou mwen netwaye vizaj mwen. Mwen pral lave vizaj mwen byen lave, apre sa pou mwen ka pase lòt bagay yo. Jan mwen di nou an, lòt sa nou te wè m fè videyo a. Lòt premye video m te fè pou nou an, mwen pa sèvi avèk li ankò paske mwen vin mwen pi renmen sa, mwen kontinye sèvi avèk sa. Donk li toujou bon pou kenbe yon sèl, depi l fò byen pou kenbe yon sèl. Bon kounya la mwen jis ap kenbe sa sèlman pou m netwaye vizaj mwen. La m ap foubi, m ap foubi, m ap netwaye, fòk ou netwaye vizaj ou, byen netwaye. Epi tou sonje toujou lave, si w gen eponj, toujou sonje lave eponj ou yo. pou yo pa gen mikwòb, pou ap lave, lave pou ka retire tout kras ki nan vizaj ou byen lave, byen lave. Apre sa mezanmi, m ap di nou abòne avèk chanèl lan, pataje videyo yo, bay yon like epi fè m konnen sa nou panse nan kòmantè a. Di yon bagay nan videyo a ok. La a m ap rense vizaj lan, m ap rense. m pral rense kounya la m pral preparel pou mwen itilize sa ke mwen dwe itilize yo donk mwen nan video sa mwen gen 5 pwodwi m te montre nou yon ki se yon jel yon jel pou lave vizaj la apre sa gen yon ki son idratant men tekstur li se serum donk mwen pase lavan nan vizaj la ok mwen pral montre nou La a vizaj lan byen lave, byen pwòpte, nou ka wè diferans lan avan. M pral seche li la avèk ti sèvyèt blan sa. De preferans mwen toujou di nou pou nou toujou gen yon ti sèvyèt pou nou itilize lè ke nou ap siye vizaj nou pou nou ka konnen si vizaj nou pwòp, si l sal. La map kontinye siye vizaj lan, map esiye map gade eske vizaj lan byen pwòp ok. La mwen pral itilize yon tonik, m pa konn si se konsa yo di l vre an kreyòl oubyen fransè. Donk se yon dlo. ki gen li idrate vizaj ou, ou ka retire makiyaj ansanm avèl, epi tou ou ka lè ou fin lave vizaj ou, ou ka itilize yon eponj avèl pou w ka retire si lè w te lave vizaj ou li pat fin pwòp, epi avèk sa wap fin fèl pwòp nèt. Malgre ou lave vizaj ou, lè ou pase sa nan vizaj ou, ou toujou jwenn yon ti kras tou piti malgre se pa anpil. Donk si ou genyen l ou ka itilize l, si ou pa genyen tou sa pa fè anyen sèlman toujou byen pran san w pou lave vizaj ou byen. La mwen mete twòp, m pa dwe met tout sa. M te kòmanse vide la de nan ba, lè m wè nou m pa mete l nan kamera, mwen mete l anlè m ap vide plis. Mwen vide twòp. la vizaj mwen gentan twò twò bagay twò mouye ankò paske m pral pase idratant ok donk mwen pase twòp mwen pral siyel paske mwen pase twòp men ou pa bezwen pase tout sa yo nan vizaj ou se jis pou ka retire lòt ti kras ki rete yo apre sa ou kitel sèch epi ou prale pou pati idratant apre sa

mak yo byen, li idrate vizaj ou anpil, li fòl, li nouri vizaj ou tou, epi li fè yon pakèt lòt bagay nan vizaj, li kalme vizaj ou. Donk li bon pou nou itilize yon idratan konsa nan vizaj nou, pou vizaj nou ka toujou rete byen idrate, byen soup, li fè vizaj la soup soup soup, ok, donk li bon pou nou itilize l la, m pral. Pasel byen nan vizaj lan, idatant sa ou ka pasel nan kontou zye ou, ou ka pasel paske yo dil nan nan konpozisyon ou ka pase li bò zye ou, men gen ladan yo ou paka pasel bò zye ou paske li twò fò. Sa li menm li san parfum. M pa ka itilize bagay ki gen parfum nan vizaj mwen tout sa m itilize yo se bagay ki pa gen parfum donk ou ka itilize yo tou si ou konn renmen gen alerji nan vizaj ou ok donk m ap esye m ap pase byen fòk ou byen pran san w pou Krèm nan byen penetre nan vizaj ou pou santi ke li rantre nan vizaj ou epi tou li pap kite figi ou plen grès ok menm ke ou wèl yon ti jan gra lèm fin pase tout bagay yo li fè figi ou byen swa byen soup ok lè ou pasel byen ou byen manyenl li vin fè figi ou byen sèch ankò ok la map gade si tout bagay ok sim byen pase apresa kounya la mwen pral pase yon sewòm sewòm sa se menm mak sa m te sot pase idratant lan se menm mak yo ye sewòm sa li eklèsi vizaj ou li genyen vitamin C ladan l li fè yon pakèt bagay tanbeng li ede w nouri po a la ti sewòm sa li prèske fini m gen l bon ti moman donk mwen ap itilize l toujou li gen rès ladan l ankò se de bagay si nou achte yo y ap fè nou anpil. tan anpil anpil anpil tan donk vitamin C a li bon pou vizaj nou anpil li bon pou nou itilize yon vitamin C nan vizaj nou paske li ap itil nou anpil o la map netwaye map netwaye map pa netwaye non map pase menm Pou m ka fè l byen penetre nan vizaj la. M ap byen byen pase la pou mwen byen pase l pou l ka rantre byen, pou l ka fè sa l gen pou l fè nan po m nan. Demen si Dye vle lè m leve m ap santi po a soup, byen netwaye guys. La mwen pran ti glos sa, li bon anpil, li fèk avèk mantèg karite, bon se anpil nou konnen, li bon anpil, li idrate anpil, mantèg sa fè cheve moun vini tou, la m pase twòp, jodi a genlè se twòp ba, se bagay anpil m ap pase, m pase twòp. M pat bezwen pase tout sa la map retire anpe ladann li bon li idrate po ou epi li gen yon bagay tou pou lave bouch lan pou ka retire Ebyen mezanmi se te videyo a sa pou jodi a mwen montre nou tout sa ke mwen itilize donk se de bagay pou nou itilize pou vizaj nou paske yo bon anpil paske yo kenbe pi pwòp ansanm. te e pwi yo retire mak yo retire tach donk li bon pou nou chak itilize yon bagay konsa nan vizaj nou paske li ap itil nou ou pa bezwen gen 2, 3 ou mèt gen yon sèl lan li ap bon li sifizan gen moun ki gen plizyè sa pa fè anyen men tout se menm bagay yo fè ou ka gen yon sèl lan ou itilize l ni maten ni apremidi ou konprann. Donk se te video a sa nap wè nan yon lot video. Jan nou wè vizaj lan la li byen pwop, byen klin epi li byen idrate. Donk de mesye lèm leve map met vizaj la byen swa, byen swa, byen swa. Donk li bon pou itilize bagay sa yo nan vizaj. Mwen di nou sa ankò guys, abone avèk chanèl lan, like, kòmante, pataje video a bay yon zanmi, bay yon frè, yon sè. ki bezwen konnen plis de bagay visaj nap wè nan yon lòt videyo.